Mezanmi gwo desizyon pran pou peyi Ikrèn. Se pa de enfòmasyon non k pa gen nan entènasyonal la la. Otorite amerikèn yo aji rapid sou dosye Donald Trump lan. Izrayèl lage gwo rèl bò lakay Liban, sa k pase nan Venezuela konsa? Premye minis ayisyen an, fè popilasyon an gwo pwomès e se ansanm enfòmasyon sa yo ak lòt ankò nou pral detaye pou ou, rale ti chèz ba w pou w vin pran koze nan bon ti mamit avèk zanmi w RTK, ebyen alawonnbadè. Se poutèt sa nap mande w pa bliye abòne ak paj la epi like li tou. Toujou kite yon kòmantè pou w di ki kote w ap. tande nou. Epitou, nou toujou pran yon plezi pou nou enfòme w de tout sa k ap pase nan mond lan. Sa k pi bèl la, enfòmasyon yo te mèt a zoulboutou, n ap pote l nan de tande w epi nan de gade w. Mezanmi, se jan nou di l nan tit lan, gen gwo desizyon ki pral pran, ebyen pou Ikrèn. Selon enfòmasyon yo, Inyon Ewopeyen, ebyen, pare kò yo la pou yo prete Ikrèn jiska 39 milya de dola ameriken nan kad yon seri de prè ke G7 la ta òganize. Prezidan Komisyon Ewopeyen an, nou vle pale de Ursula ebyen von der Leyen, te anonse pwomès prè sa a vandredi sa a menm nan peyi Ikrèn. Yon pati nan lajan an pral itilize pou ede peyi a repare ak rekonekte rezo elektrik li ki te ebyen andomaje nan lagè a epi ranfòse kapasite chofaj li pandan sezon fredi ki ap vini an. Anviwon mwatye nan enfrastrikti enèji Ikrèn lan detwi, epi koze gwo blakawout nan lès peyi a. Objektif prensipal la se ta ede Ikrèn desantralize rezo elektrik li yo, rann li vin mwen depandan sou gwo estasyon elektrik lan yon fason pou rann li pi difisil pou Larisi ta atake l. Yon lòt kote, nan lakou Etazini nou genyen palmantè ameriken yo ki ap kouri prese prese la, ebyen pran mezi pou asire sèvis sekrè Etazini an gen ase lajan ak resous pou pwoteje kandida prezidansyèl yo nan moman menas vyolans yo ogmante a. Li poko klè, sepandan, si yo ka fè gran choz kèk semèn sèlman anvan dewoulman eleksyon yo, ni si plis lajan pral fè yon diferans touswit. Nouvèl sa a tonbe kèk jou aprè otorite Florid yo te arete yon nèg ak zam ki te kanpe bò kote teren gòlf ansyen Prezidan Donald Trump lan. Vandredi, Chanm Depite a apwouve ak yon gwo maj yon pwojè lwa ki mande pou ajans lan sèvi ak menm standar yo lè y ap deziye ajan pou pwoteje prensipal kandida prezidansyèl yo. Yo mande pou yo itilize menm standar sa a ak sa ki egziste pou prezidan ak vis-prezidan yo. Ajans lan di Kongrè a li deja ogmante sekirite Donald Trump, men palmantè Lachanm yo te vle mete direktiv sa a nan yon lwa. Se pou n kite dosye sa a pou n ta fè yon kout pye nan gè Izrayèl la, se konsa nou prale. Daprè plizyè medya, otorite nan peyi Izrayèl yo arete yon sitwayen ke yo akize ebyen ki fè pati yon konplo ak Iran pou elimine Premye Minis ebyen Izrayelyen an Bejame Netanyahou. Otorite yo te anonse Jedi an nouvèl sila mwens pase 2 mwa apre yo te touye nan Teheran ansyen lidè Hamas lan Ismail ebyen Haniyeh nan mitan lagè Gaza.

Izrayelyen yo, ansanm avèk ebyen Chine an bèt, yon entèlijans domestik anonse ke yon ankèt te mennen. Men yo mennen ankèt sa avèk anpil pridans e yo fè yon arestasyon. Se arestasyon yon bizismann izrayelyen ki te rekrite pa sèvis entèlijans iranyen yo nan kad yon plan pou asasine pèsonalite izrayelyen tankou Mesye Netanyahu, men tou minis defans li an, Yoav Gallant, Chèf ebyen Shin Bet lan, Ronnen Bar, ansyen premye minis lan, Naftali Bennett, ak lòt pèsonalite nan peyi a. Daprè medya izrayelyen yo, sispèk la ebyen ki nan detansyon depi 29 out, se yon jwif ki soti nan vil ebyen Askelon ki nan sid Mordechayi a, manman li fèt an 1982. Ebyen nonm yo arete a, antre nan kontreband nan peyi Iran 2 fwa epi yo te peye l pou fè ebyen misyon nan Izrayèl, daprè sa fòs lapolis ak kò espesyalize ak Shin Bet la fè remake nan yon deklarasyon ansanm ebyen san yo pa presize idantite sispèk la. Kominike pou laprès la presize ke sispèk la enben te viv nan peyi La Turquie pou yon peryòd de tan, enben ke li te gen lyen ak La Turquie ak Iran ki te mete l enben an kontak nan telefòn li ak yon biznisman ki trè rich ki ap viv nan peyi Iran enben ke yo rele Eddy. Li te antre an Iran an sekrè nan mwa me 2024 la pou yon reyinyon Fas a fas ansanm avèk, ebyen, moun ki rich la, n ap pale de Eddy. Yon lòt bò, yon sous pwòch Hezbollah yo, ebyen, ki pataje bay AFP vandredi an, ke lidè fòs, ebyen, al-Radwan nan, Inite Elit, ebyen, fòmasyon Libanè pwo-Iranyen an, te pèdi lavi l nan yon atak Izrayelyen nan sid Beyrouth. Atak sila ki vini kèk jou aprè plizyè aparèy transmisyon mouvman islamis Libani a te eksploze, sa ki te lakoz lanmò omwen 3 moun ak plis pase 17 lòt moun ki blese daprè sa ministè sante libanè a ta konfime. Yon sous ki pwòch Hezbollah ebyen di AFP a ki atak Izrayelyen yo te vize lidè fòs ebyen Al-Radwan nan, Ibrahim Aqil, ebyen ki te mouri. Ofisyèl sa a ebyen te di nimewo 2 militè gwoup lan ki se lidè militè Fouad ebyen Chòk lan te pèdi lavi li nan yon atak menm jan ak nan sid Beyrout 30 jiyè pase a. Etazini ebyen tap chache Ibrahim Akil alyas Tassin pou wòl li nan atak kont anbasad Etazini an nan Beyrout nan mwa avril 1983 ki te elimine 63 kretyen vivan. ak atak kont Merin Ameriken an nan mwa Oktòb 1983, ebyen ki te elimine 241 sòlda. Chanèl Hezbollah Al-Manar te difize an dirèk videyo ki soti nan sèn atak la, ki montre yon bilding ki te tonbe ebyen ak anbilans k ap kouri sou sèn atak la. Si pou n ta kite dosye Izrayelyen nan, nou prale nan peyi Venezuela. Mezanmi sanble bagay yo kòmanse ale mye pou prezidan venezyelyen an, n ap pale de Nicolas Maduro. Selon enfòmasyon nou sa gen nan men nou, Urrutia ki se opozan lidè Karakas la, di li siyen yon lèt ki rekonèt ke Maduro genyen eleksyon yo anba presyon. Mesye sa deklare ke li te oblije siyen pou l te ebyen gen otorizasyon pou kite peyi a, e li ajoute ke li te ekri yon lèt ke otorite yo te rann piblik. kote li te di ke li respekte desizyon tribinal la pran pou valide rezilta eleksyon yo. Li kontinye pou l di prezidan Asanble Nasyonal la, George Rodrigues ak vis prezidan repiblik la, Delcy Rodrigues, te prezante l yon dokiman ke li te dwe siyen pou yo te otorize l kite peyi a. Sa vle di li te oblije siyen dokiman sila oswa fè fas ansanm avèk konsekans yo. E se konsa Mesye Gonzalez Urrutia te di nan yon videyo sou rezo sosyal li yo. N ap raple zanmi entènot yo ke kandida opozisyon an te jwenn azil politik nan men Espay 8 septanb lan. Li te ebyen sijè a yon manda darestasyon. Mèkredi sa a Sena espanyòl la te mande pou Madrid pou rekonèt Urrutia kòm prezidan eli Venezuela. Chanm espanyòl la te pran menm desizyon an semèn pase a. Antouka, jan bagay yo ap dewoule a la, sanble se Maduro k ap genyen batay sa a ki gen ant li menm ak opozisyon an. Antouka, ann rete tann pou n konn kòman sa pral ye. Si n kite entènazonal la fò n ka fon kout pye bò lakay pa nou. Premye minis ayisyen an ansanm ak minis li yo, n ap pale de kabinè ministeryèl lan, te pran lapawòl pou bay rapò sou reyalizasyon yo pandan 100 premye jou yo nan tèt gouvèneman an. Nan entèvyou sila a, Premye Minis ayisyen an, Mesye Garry Conille, fè konnen gouvèneman an kòmanse pran mezi pou pwoteje moun ki vilnerab yo k ap viv nan kan yo. Li di youn nan priyorite gouvèneman an se ede moun sa yo retounen lakay yo. Mesye sa a di ke l ap pran tout dispozisyon nan jou k ap vini yo la pou yo itilize resous nou yo pou ede moun sa yo retounen lakay yo. Premye minis ayisyen an di fanmi sa yo ki anviwon 600 mil moun, leta dwe jwenn yon solisyon pou yo rapid vit pou yo gen yon vi ki pi miyò. Anplis de sa, chèf primati lan fè konnen li mobilize plis resous nan trezò piblik lan pou rezoud kriz imanitè yo, epi avanse nan chantye sosyal yo, nan sektè edikasyon, sektè sekirite, Garry Conille soulinye gouvèneman an, ebyen, ap pote bon jan èd pou ede paran yo pou antre lekòl la. Premye minis lan enfòme gouvèneman an ede yon kantite paran nan zafè liv, kit eskolè, kantin nan lekòl pandan 100 jou ki sot pase yo. Garry Conille pwomèt pwogram pou ede paran lekòl nasyonal yo ap rive byento nan depatman Gran Sid peyi a. Yon lòt bò, chèf gouvèneman an anonse kèk paran nan lekòl prive yo, sitou sa ki nan zòn cho yo, pral kapab benefisye de pwogram sa. Antouka mezanmi chak ane n ap jwenn bèl pwomès sa yo, n ap rete tann ki sa k pral pase nan ka, ebyen, Garry Conille lan. Toujou nan sa k konsène lakay nou, genyen konpayi telefòn mobil Digicel ki voye jete byen lwen pawòl ki ta fè kwè ke li gen yon dèt de 2 pwen 5 milyon de dola ameriken ebyen pou parèt ebyen sou kalite ebyen manda kaye yo voye ba li Hospitality Group lan. Nan yon konferans pou laprès ayè 19 septanm 2024 la, direktè jeneral konpayi Wouj lan, Jean Philippe Brun, ebyen deklare Digicel pa gen okenn dèt anvè ebyen parèt Hospitality Group. Mesye Brun ebyen enfòme Digicel ak Parrett Hospitality Group te siyen yon akò ki enplike yon echanj sèvis ant 2 antite yo. Selon dokiman ki siyen ant 2 pati yo, ke konpayi a prezante nan konferans pou laprès la, Parrett Hospitality Group ap bay aksè ak pwopriyete l la pou kapab soumaren li yo ka rive nan sant data Digicel la. An echanj, Parrett Hospitality Group ap resevwa sèvis nan men Digicel tankou 5000 minit pa mwa koneksyon entènèt, Digicel ta sanble klè sou pozisyon li. Direktè jeneral la fè konnen ke akò ki te an plas la pa pale de montan ebyen finansye ditou. Ebyen, daprè sa Jean Philippe Brun deklare, N ap raple nou depi samdi 14 septanm lan kliyan Digicel te gen difikilte pou itilize entènèt akoz yon kab fib optik ebyen ki te koupe nan zòn Kaliko Beach. Selon direktè jeneral la, sa k pase samdi a se yon ebyen sabotaj entansyonèl. Jean Philippe di teknisyen yo te reyisi jwenn aksè ebyen jedi maten an ak sit la, e yo rive konprann sa k pase a pa yon aksidan men se yon sabotaj entansyonèl. Mesye Brun di yo poko konn ebyen ki men ki kache dèyè sabotaj sa men yo enfòme envestigatè yo y ap travay sou sa. Pou fini, Digicel pwomèt kliyan yo y ap gen posiblite pou itilize tout sèvis li yo a 100 pousan nan yon delè de 48 èdtan. Konpayi a prevwa tou ranbouse moun ki te achte sèvis entènèt la men ki pat ka itilize sèvis lan akoz entèripsyon ki te genyen sou rezo a. E se sou dosye Digicel la nap mete fen ebyen nan enfòmasyon nou te pote pou ou jodi an. Rete konekte ak paj la pou pa rate anyen kap pase ebyen nan sa kap pase nan mond lan kou nan sa kap pase ebyen pa bò lakay pa nou. Antouka, rete konekte pou kapab konn tout enfòmasyon yo. Siw bezwen yon bon website ki bèl e byen kanpe tankou sa wap gade nan ekran an, pa ezite kontakte K-Advance Group ki gen ti non jwèt li Kaj. Zanmim pa gen regrèt!